La sosyete gen pawòl pa gen bouch eeh gen pawòl pa gen bouch non m pral eksplike n paske kisa k rive la bay yon ti kras melanje nan men nou paske kisa k rive la sosyete gon pakèt dosye n pral pale aprè midi an nou ta sipoze fon kout pye nan sojenè wi sojenè. Pou n al gade sa, avèk youn nan avoka Sogener yo, pou n konnen ki sa bagay lan ye egzakteman. Paske peyi a dwe klè sou sa. Ok? Answit, nou prale dwat anndan penitansye nasyonal. Paske mwen menm, lè m pale, se paske mwen gen eleman pou m kore sa m di an. Ou pa wè gon skandal ki pase pa lontan la? Mwen menm mwen di w ke yo libere plizyè nèg sou bagay habeas corpus. E gen 2 ki fèt resamman, m di w wi yo fèt. M tande komisè, responsab bagay nan grèf, tout moun ap pale anpil, OTT, bagay. Blòf! Se mwen k di sa. Sil pa fèt se aprè TT pete skandal la lva fèt. Men l tap fèt. E l te konn fèt, li te toujou ap fèt. Dayè gen de prizonye ki konn gen lòd pou libere ke nèg kenbe l pou yo fè dil ak li. Se nou selman ki enfòme mesye. Bon sa moun yo m ye nou pa wè m nan prizon an tout tan? E nou pap ka wè m. Paske gon jan pou ye pou wè tete parèt an fas wa. Ou pap ka wè m. Ou konprann fò w al priye ou mande Bondye le don de discernement. E pa nan dyab pou w ale pral benyen ba e pa sa pou w fè. Al priye Bondye mande l le don de discernement. Di Seigneur permettez moi de voir TT et vous aurez la possibilité de voir TT Aah bay bay yon blag Sa vle di ke m pa janm pale koze m pa konnen M di ke depi kelke tan Penitansye a gon jan l ye m pa konprann Epi moun tonbe pale anpil Moun tonbe pale anpil etc non TT bagay Mwen menm mwen di ke Gon pwoblèm nan anndan Penitansye Nasyonal E gen anpil nèg k ap dirije k pa fin bon. Pa fin bon moun. Move je yo ye. Yo pa fin bon moun. Epi, m kontinye ap bouske paske mwen menm, se pa zen m ap fè, se enfòmasyon m ap chèche. Se pa avanyè m di w la gen yon deblozay, genyen plizyè depòte ki sòti Dèzetazini. Yo te kenbe w dcpj, apre sa yo voye w penitansye, gen nèg ki fin pije pèn yo, gen nèg ki fè 22 zan, 26 zan prizon, ki pa menm ka pale kreyòl, epi yo kenbe yo, fè yon pakèt tan etsetera nan prizon, se gwo lajan k ap mande pou libere yo. Li pa nòmal. Donk se tout pwoblèm sa wi. Paske gen anpil nèg kap fè dezòd jodi an, yo pat janm panse gon lè tap rive, tap gon TT ki tap pran responsabilite l pou l di bagay la jan l ye. San nou pap akize moun, fè sansasyon, etc, fè divèsyon ou ankò fè difamasyon sou moun. E pa sa bagay lan ye. Sèlman, nou se de sitwayen avize, nou konstate gon pwoblèm, nou di klèman li enpòtan pou n gade ki sa bagay lan ye, paske peyi an jisteman li pa ka rete konsa. Men gen moun, si w vle yo byen ak ou, pa di verite. Depi w pale verite, nèg isi anvi manje w. Eske nou la la sosyete? Ebe ekoute, genyen 6 responsab dan nivo penitansye ki anba kòd. Ki anba kòd. Mwen mwen pale franse. Mwen mdi nou, tout mare se mare. Tout vòlò se vòlò. Sa di pa gen pale franse, zafè ou gen gwo vòlò, gen ti vòlò. Tout vòlò se vòlò. Pale bagay konsa. E gen nèg yap mare toujou. Fòk la polis tande tete pou yo kontinye mare yo. Tankou map travay sou Junior Volcy. On polisye 25 yèm promosyon pnh lan. Paske gen pil bagay kap antre nan prizon an. Misye konn patisipe la dan yo. Soutou nan ane 2015 kom polisye Junior Volcy. Zafè telefòn etc ti poud kap antre anndan prizon an. Se pa gou grenn lapli misye konn ap pote yo anndan bay prizonye. Lè TT di sa, gen nèg ki gentan kouri, m pa janm di bagay ke m pa konnen. M pa di n ke gen bagay m pa vle di isi a, men pafwa ou oblije di l. Depi ki lè ou wè gen pwoblèm skandal sa nan prizon an, pil deblozay, prizonye pa ka manje? Depi lè yo ala yonyon an? Depi lè yon yon kite prizon an ou pa konprann mesye banm di nou se peyi nap fè se peyi a nap fè pa vre m pa di nan nan prizon an yon yon wi te nan prizon misye te telman son super chef boss nan prizon an nèg ki responsab wi yo itilize biwo yo pou yo bay yon yon vin kouche fanm Yon yon wi hey mesye joli hey mesye joli ou pa konprann lè n rive nan nivo konsa ou pa wè polisye ki al pran yon yon an mannik fin pale misye tou jete l mannik fin pale misye jete l e si misye pat jete l yo tap manje l polisye ki al pran yon yon nan selil li a. Si misye pa jetel deja yo tap eliminel lontan. Paske yonyon se ton bòs. E yo pat ka al pran misye de fòs. Se yon patnè polisye al pran misye. Men nan kou a ap pale epi bap tout dispozisyon pran epi yo al a misye. Paske nan nivo prizon an sèlman yonyon fòme kreng li nan prizon an. Misye gen plis pase 50 prizonye kap bal sekirite nan prizon an. Yon yon mpa. Yon yon wi yon yon. Ou pa konprann. Ou pa konprann sa mdi nou an. Antouka. Paske son peyi ki an difikilte. Fòk gen de sitwayen responsab ki di bagay yo jan yo ye menm si sa koute. Trè koute. Gen nèg la pa dòmi nan nwit pou wè kòman yo ka kòm si efase tete a nan mikwo a. Yo kreye tout evènman. Mwen menm Rony la pafwa nèg yo anpeche malere a dòmi wi. Rele misye maten midi swa wi pou on fason poul ka fache epi li di a bon nou bay vag ti koze a pap rete sou zenith la ankò nou bay vag nou fèmen sa paske yo pa vle tande pawòl peyi a pale. M pat pale de la martinière e pa kont m gen a moun non lè la martinière pa ka rantre bagay nan prizon an se se ti volcy l itilize wi e junior junior volcy. E tout nèg konnen misye nan prizon an. Sa di, lè towo te la Martinia ke m te denonse nou deja a. Lè l pa ka pote yon bagay nan prizon an, li itilize polisye sa, yon 25 kièm pwomosyon. E pi tout moun aksepte l yo. Yo konnen sa wi. Sa m ap di la l pa nouvo non. Da yo konnen. Victor Baudelaire, tout moun konn misye. Misye, vre non misye, se justement Junior Volcy. Alias Victor Baudelaire. Tout nèk konnen misye nan prizon an. Gan pil bagay ki antre nan prizon an, misye ki rentran andan avè yo. Direktè prizon pap dan yen. E papa kounye al nan cho. E l nan cho l nan cho. Rete branche emisyon an. E 6 nèg yo mare la. Yo mare yo pou vòlò. Pou vòlò yo mare yo. Nèg kap detounen. Nèg pou chèk mò. Wè Frantz Elbe. Map swiv misye toujou. Misye gen lanvi. Son problèm misye gen selman l gen yon problèm. Telefòn? Yè mwen achte yon telefòn bay DG a mesye. Sa sèl mwen gen men mwen ka ekri misye lò pa jwenn li. Men banm di w yon pawòl. Map swiv misye. Misye son bon pa wi la. Gen twòp vòlò nan peyi a. Paske vòlò epa sèlman ti nèg a sapat ki nan site doudoun, ki nan matisan, ki nan ba dèlma, ki nan bagay. Epa yo sèlman t vòlè. Vòlò a gen gen tout vòlò nèg nan polis la ki vòlò. Nèg nan biwo leta yo ki nan vòlò. Dayè gen anpil bagay kap fèt nan peyi a se pa ti nèg pye sal ki fè yo. Se gwo nèg ou pa ta panse ki fè yo. Sa di mwen menm lèm pale se paske mwen gen eleman mwen gen enfòmasyon. Dat la Martine ap fè dezòd lòt bò a. E pa e pa Roger non. Lòt blofè a. Dat misye ap fè dezòd lòt bò a tout nèg pè misye wi. Ou konn poukisa? M tande l se bòkò l ap manje yo. L ap manje yo. Depi se verite w ap pale, pa gen okenn simagri nèg k ap rive sou ou non. Tout nèg pè misye lotbò a. Misye nan DAP. Tout nèg pè Lamartine yo. Depi l ap vini, tout nèg ouvri bare ba li. Sa w di Julien kounye a w nan cho pou kont ou? W ap kite sitirè. E w konn sa k dwòl lan? Sa map di la a enspeksyon jeneral konnen l wi. Polisye 25 yèm map pale w la son nèg enspeksyon jeneral tande deja wi. Pou sa map di la a wi. Pou kestyon dròg kap antre nan prizon an, pou kestyon telefòn, pou sim, pou jilèt etc. Pou siya meto. On polisye wi. Enspeksyon jeneral tande misye deja pou dosye sa a wi. Epi yo kite l, li kontinye ap brase. Sa di, m di w, ou wè, ou wè ban m di w yon ti bagay. Ou wè nan nouvèl Ayiti an, gen yon seri moun ki pa kapab la. Paske lè w se, lè w se chèf, fò w pwouve ke w se chèf. Se swa w la oubyen w pa la. Men an Ayiti nèg tèlman bezwen chèf, sa di menm si yo pa konpetan pou djòb la, menm si yo pap fèl a bon esyan, men yo la kanmenm. Se notre Haïti chérie. Epi kou gen yon nèg ki deside pale pawòl lan, premye sa yo fè, yo pati pou yo eliminel. Hein? Yo pati pou yo elimine l paske yo di w nèg sa al anmède moun, ou konprann, kòmsi nou vin sispèk bagay. Nou pa ka fè sa. Ou pa gon prizonye ki rele Lavanyè. Se yon verite misye ap pale la. Li bay m di m deja wi. Kòman w imajine polisye k ap vann telefòn nan prizon an? Epi tanzantan yo al fè fouy. Ou konn pou kisa l fè fouy? Menm fouy yo al pran telefòn nan, kounya yo al revann menm telefòn nan pou pi plis kòb. E pa vòlò sa ye? E pou nou di m sa sa ye? M pa konn nou menm kisa n rele vòlò a? Kòm e franse n ap pale, m pa konn sa t vòlò pou nou. Nou konprann? Fò n ta eksplike peyi an kisa t vòlò. Tout vòlò se vòlò. Kounya w gen dwa di m tout vòlò pa menm. Tout vòlò se vòlò. Ke nou pa ka fè peyi a sa mesye. Ou konprann? Tout vòlò se vòlò kon kote Jak. Tout vòlò se vòlò. Kote Jak? Mesye, mesye, mesye, mesye, mesye dam men yo bare, bare, bare, bare vòlè. Klè.
Mèsi. Mèsi. E pa kont nou gen ak moun. Nou pa, nou pa gen anyen ak moun, dayè kisa n gen ak moun? Ann pa konn nèg yo, nou pa Nou pa pran fanm yo, nou pa nan bay avè yo, ou konprann? Nou sèlman denonse sa yo fèt pa bon. Ou konprann? Paske lè w wè m fin denonse Lamartinière la, misye move, fache, kounye a misye vin pa ka rantre nan prizon. Jan l te konn ap rantre bay, yo mete yon fren sou misye. Kounye a sa nèg yo fè, tout tan w tande yo fè fouy. Yon telefòn ki te a 3500 pase a 4000 dola. Se prizon an wi. Yo mete 500 dola sou chak. Sa di, apre chak fouy yo fin fè, pre telefon nan ogmante. Ti yo yo kana yo, wi. E ti yo yo kana yo. 2000 goud. 200 dola. Yo vin bete yo kounye a. Pa fwa alpiche. Pa fwa 2000 goud. Pa fwa 1000 goud. 2000 goud. Sa depan. De nèk kap vann ni a. Kisa, kòman sa rele? E a vòl? Vòl òganize? Non sa se vòl chèf. E vòl chèf. Lè chèf vòlò li, ou konprann, gon jan li ye. Se ti malere yo ki y ap peye, y ap bagay. Ou konprann? Sa di mwen menm, lè m pale, m pale suivan enfòmasyon m genyen. Ok? Se menm jan m te di nou, wi, mwen konfime l, gen 2 nèg ki te nan prizon. ki se Desanb Joel, misye te nan prizon pou kidnaping, kidnaping, epi nèg yo libere misye nan Abeas Corpus, le 11 me dènye. Te gen yon lòt ki te nan prizon rele Jean Davidson Henry. Yo, misye te nan prizon pou asasina. Yo libere misye 11 me dènye. Lè m di sa, tèt komisè cho, rele nèg prizon. Bon, e menm yo menm ki fè l epi nan yo. Kounye, e kòmsi ou mete yon chat veye mantèg, kounye a w ap mande l enfòmasyon. Bon, komisè a pa bon moun. E komisè Lafontan, misye pa bon moun non. Misye pa ka bon moun, paske kiyès misye ap mande enfòmasyon? Menm nèg ki fè konplo pou libere moun yo wi. Ebyen li lap mande enfòmasyon? Nèg yo pa serye mesye. Lè w bezwen enfòmasyon e pa la pou w ale. E pa nan direksyon sa pou w ale. Si w pa gen nèg mawon tankou TT, gon jan pou w pale. Kòm si se chat ou met veye mantèg la, se mèt chat la ki manje chat la, kounye a w pral mande mèt chat la kot chat la. E sou blòf nou ye mesye. Ebyen la sosyete e kote? Tande byen la sosyete. La mwen nan Penitansye Nasyonal. M nan prizon Kwadèboukè e m nan prizon nan Santrevil. Ou wè ki nan ki eta sa? Sa Kwadèboukè a li pasab men. Menm bagay. Tande, premye dosye m ouvri se la m ale. Poukisa? Paske sa fè kèk tan m ap pale de bagay sa. de koripsyon, de bagay k ap fèt anndan prizon an ki pa kòrèk. Se gen anpil polisye move je ki pa fè travay yo a bon esyan. Ok, ki rantre nan konfyolo, etsetera. E ben genyen Biro de Zafè Finansyè Ekonomik, BAF, B-A-F-E. Gen yon ankèt ki t ap mennen, e daprè enfòmasyon m genyen, se yon ankèt ki la lontan wi. Se pa jodi ankèt la ap mennen. Li la lontan, lontan, lontan, men yo pot ko janm ka abouti ak rezilta. Paske ou konn sa k rive, li difisil lòske se lougawou nan fanmi k ap manje pitit ou. Ou konprann sa m di nou an? Li trè difisil pou rive dekouvri lougawou nan fanmi k ap manje pitit ou. Ou gen dwa tonbe mache nan tout kote bagay, alòske se grann timoun nan k ap manje l, se marenn li, se matant li k ap manje l, se tonton l k ap manje l, men w pa konn sa. Eben sa vin fè ke Ankèt bafla ton ti kras pran ti tan pou l te awouti. Men w konnen nou toujou ap kouri dèyè nèg isi, paske mwen men m konnen gen koripsyon anndan prizon an, gen bagay ki dwe fèt. E finalman, yo bay yon pati. Baf! Pran responsabilite w! Ankèt la poko fini. E m ap mande enspeksyon jeneral, sèvis près, polis nasyonal la. Peyi a bezwen foto nèg sa yo. El pa nòmal. Chak non m pral site la a fòk peyi a wè foto yo. Sa di menm si m pa ta gentan montre w, m pap gentan montre w jodi a, fò m jwenn foto yo lendi kou m vin la pap pou m di peyi a men nèg yo. A yon blag. Si si si e lanmò san jou, si e izo, si e ti lapli, si e poul boukannen, si e krisla n pran iska, gwo chèf. Si e yo n te pran, m tap gentan m tap lage yo la deja. E lè Lène pran ti kokorat pye sal nan lari an, nou gentan poste l sou paj Alo Lapolis la. Bon nou pa bezwen poste l. Pou n fè onè enstitisyon nou an, pa poste l sou paj nou, voye l bay TT. Hein voye m ap tann li wi. M ta menm kanpe emisyon an pou n degaje n voye foto nèg sa yo nan wo TV a. Peyi a bezwen wè je yo. N ap tann foto chak grenn nèg m pral site la. Pa gen blag. E peyi a n ap ban yon kout men. Dayè m di n sa deja. Nou pa gen lajan pou n peye tete a. Pil malere n ye n pa sou anyen. Ou konprann? Donk se foto a. Sa sèlman m mande nou foto a. M pa mande n anyen. Dayè n pa gen anyen pou tèt nou. E pa tete n ka bay anyen. N ap tann foto yo. Si w wè emisyon an pa fin fèt se paske lapolis bloke emisyon an lan menm. Nap tann fòn jwenn foto yo. Mesye dam près ko. E kominikasyon nap fè. DG polis la Frantz Elbe m vle pran w pou bon moun. Jiska prezan m pran w pou bon moun. Fòm jwenn foto tout polisye m pral site la yo. Sinon plas ou pa la. Ou komanse byen fini byen. Anyen blag nan sa. Ok. Donk euh. Bagay bagay konsa. Frantz Elbé, enspeksyon jeneral, m pa konnen non mouche. DCPA, tout gwo chèf yo. Wo kòmandman polis lan, pèmèt ke foto mesye sa yo rive nan ODV a, se peyi a bezwen wè vizaj yo. Pa gen blag nan sa. E lè n pran de twa ti malere, n prita yo nan prizon an, m ap tande prizonye t pa ka, yo pa gen manje, yo pa gen dlo pou yo benyen, yo pa ba yo rekreyasyon, etsetera. Non, pa gen bagay konsa. Mizè yap pase gen nèg la t gen 9 ans 10 ans on pakèt juge ap fè deblozay manje lajan sou yo epi yo nan prizon pi rèd avoka ap fè yo pale anpil nan prizon pi rèd pa janm gen asiz yo pa janm pase devan juge naturel yo pur mechanste epi gro chabrak menm ou wè nan bèl biro yo ba klimatize epi yap vòlò yap vòlò sou do nou e kiyès ki peye lapolis e nou menm wi lajan nou ebyen tande sa.

Anpil pridans avèk gwo franse. Gade kominikasyon près lapolis la. Gwo franse ap ekri la. Mwen pwosede a lentèpelasyon. Non! Dèyè fò n ekri tèks yo an kreyòl. Alo lapolis, ekri tèks yo an kreyòl pou peyi a. Twòp franse. Franse fè n pa konprann bagay yo tèlman. Fò n di, dcpj mete anba kòd. 6 moun, nou pral gad kiyès yo ye, e pa endividi nan lari a ou kwaze non, 6 responsab, chèf k ap mete chèf anba kòd pou vòlò, nou pral gade pou kisa, m twò prese pou m gade pou mwen. Donk, yo mete anba kòd 6 moun ki fè pati de kisa souple? Direksyon administrasyon. Penitansye sa yo rele DAP se nan pa DAP a menm towo t rele Lamartine yap travay towo m di w ki fè sal vle nan prizon an e chèf li ye se te e bòs yon yon te bòs misye l te bòs yon yon Lamartine an m te prezante nou misye la m pa e pa mechanste m ap fè moun m pa janm fè moun mechanste mwen menm m pale sa m konnen. Men lè m pale gen anpil move je, sa yo w ap fè sansasyon, divèsyon. M pale sa m konnen. M di nou Ayiti difisil. Trè difisil. Ok, gen anpil move je nan DAP. Pami yo, la Martinière. M te pale de misye deja. Tande peyi a. E ben, dcpj mete anba kòd, m ap pale de baf, sis, responsab nan DAP. DAP, m di nou deja, se Direksyon Administrasyon Penitansye. Premye moun yo met anba kòd, se yon polisye ki rele Harold Jean. Pou ki sa? Pou zafè chèk. Sa rele pa jwe a chèk yo. Pou zafè chèk. Chèk. BRH. Pnh. E gen detay map chèche toujou wi. E fòn jwenn. Fòn jwenn chak montan nèg sa yo detounen. E son peyi nap ba yon kout men. Si n vle bay peyi yon kout men, bay li. Pa gen ankenn bagay n ap vin ka, ou wè, yo rele sa retansyon de lenfòmasyon. Dayè nèg ki nan bagay kominikasyon près lapolis lan, nou fè, se jounalis nou ye mesye. Nou dwe bay peyi a enfòmasyon kòrèk. Chak nèg sa yo m pral bouske pou m konnen ki valè lajan yo, pèp la, yo detounen, yo pran. Nou pral gade sa. Arol Jean, polisye. Polisye, Arol Jean. Zafè chèk. Julien Victor! M sezi pi rèd. Julien Victor wi. M sezi. M tou m tèlman sezi, se yon ti gout dlo m al pran. Hein Julien Victor! M tèlman sezi wi. Se se yon ti gout dlo m al pran. Lè m wè non Julien Victor. Hein polisye ankò. Menm zafè chèk la. Genyen Valery Elcea ki nan pèsonèl administratif, kontab. Kontab! Kontab! Se prita l prita moun nan zafè kat debi pnh la. E afè pa yo ap regle. Menm jan m pral montre nou madanm la, m jwenn madanm nan wi. Anne Ketya. Anne Ketya Ketou Georges. La belle famille. Belle famille an fransè, se nan lòt kote yo, se sitou an Afrik, se bèlmè wi, bèlmè bòpè, bèl fami. Men, bèl fami, bèl fanm, epi bèl mari, twa pitit byen anfòm, m pa montre timoun yo. Paske timoun yo, yo inosan, yo pa nan vòlò avèk dam nan. Se li menm ki nan vòlò, e fòk Sogebank remèt malere yo lajan l. Pa gen blag nan sa. Se yon peyi n ap konstwi. Hey peyi a fin kraze nan men Nou pran tout bwat leta tout enstitisyon prive piblik chaje vòlò Nou pral montre n madanm nan e fòk interpol Mete yon avi de rechèch dèyè l fòk li vin remèt malere yo lajan yo Gon kanbiz madanm nan pran 18 mil dola ameriken sou li Yon kanbiz podyab malere a. Se koupe kout met nan makout. Kouman malerèz te vin rele la a? Ou wè depa vèm pa m pale sou li paske m pa nan sansasyon. M t al gade pou m te wè lè madanm nan pale a èske se pa ou konnen fi. Gen dwa se jalouzi etc gen dwa se ti kont li gen avèk fi a se fi a pi byen kanpe pase l ba ou konnen m al chèche epi m jwenn e pa jalouzi non. Se kase fi a kase ponyèt yo nan bank nan bank lan, nan bank lan wi li kase ponyèt yo wi. Epi pou bank la kounya a vin fè je l chèch pou pa vle remèt malere yo lajan yo. Si peyi a nou tout se vòlò fò n di pèp la klè nou nan vòlò. Tande byen la sosyete. An n imajine ke nou pa kapab tout peyi a kòmsi peyi a gangle. Sa sa vle di? Li pa nòmal m ap vini. Eben tande. Dcpj mete anba kòd 6 moun sa yo. Awòl Jan. yon polisye pou zafè chèk, Julien Victor, zafè chèk, Valérie Elcéa, kontab wi, pèsonèl administratif wi, zafè kat debi, se prita l prita moun nan zafè kat debi an, kat debi pnh lan. Roger Brutus, kontab, pèsonèl administratif, menm zafè kat debi polis lan. Gen Simon Maxime Jean, chèf sèvis kontab, menm bagay lan. Sa di, tout kontab yo, chèf sèvis yo met ansanm pou yo prita pnh la nan zafè ti kat debi an. E pi, polisye kap travay, bon polisye kap travay, yap plenyen pou ti kat debi an. Wè, son bagay difisil.

Mwen se Theriel Thelus. Ou tande sa m di n la? M ap vini sou sa. Dayè, Kanal Diva, lè l kite yon bagay nan men nou wi Wilèm Merizye. Li kite yon bagay nan men nou. Peyi a gangle. Enpe, si w wè avanyè ou wè m nan Pòdepè. M sot nan Pandu. Basen Ble. Ou wè peyi a gangle? Eben, ou wè m gentan tonbe sou Plato Santral nan Mayisad. Ench! E peyi a gangle. M salye direktè Myrtil ki ap frape lòt bò a tanzantan, ki fè yon ti bèk. Kòmandan Castro, pran responsabilite w paske Plato a gen anpil move je ladan l. Rete branche emisyon sa a. Tande byen la sosyete. E ben, yo mete anba kòd Simone Maxime Jean, chèf sèvis kontab pou menm ti kat debi polis la. Gen anpil bon polisye kap travay pa wè nan anyen. Daniel Joseph Romelus, e, eh, atansyon wi. Daniel Joseph? Nan e pa sa m konnen hein. Daniel Joseph Romelus e Pèsonèl administratif. Donk gen dosye ki nan men misye l pa ka li yo pa klè. Yo pa klè dosye yo pa fin klè. Ou konprann? Donk nan kad pouswit dosye sa yo moun sa yo plase an gadavi. nan Direksyon Santral Polis Jidisyè e yo pral defere yo par devan lèzotorite jidisyè konpetant an la matyè. Ou genlè pa konprann? Polisye ki nan vòlò? Men peyi a wi. Pa vre? Mòvann, men peyi a wi. Men madanm nan, fon ti monte vin gade madanm sa. E m pral eksplike nou ti istwa. Bèl fanm! La polis pran responsabilite w. E merci a plusieurs zanmi. Lynn, big up to you. Ruth Paul, merci a vou. Sou paj ODV a. E merci a vreman anpil zanmi ki ap swiv nou sou YouTube egalman Facebook. Merci a vou. Toujou sonje abone avè nou. Pataje emisyon yo tou. Ok? Banm di nou yon ti bagay. Nan nivo Ayiti ye la, li klè pou nou konprann reyalite sa a. E, pa gen moun nap fè kado. Kèlke swa moun ou ye a. Respè ou pou fè sèlman. Nou pa janm akize pèsòn. Un gran merci à vous.